Jodi a li enpòtan pou m fon pale avèk swadizan otorite ki nan peyi Dayiti. E m ap tou pote yon konsèy pou premye minis lan ki se Alix Didier Fils-Aimé. Malgre m konnen l gen konseye, petèt konseye l yo gen lè pa wè sa. Oubyen konseye l yo di l sa li pa wè l. Jodi a li klè pou n di gouvèneman sa la, jodi a k ap dirije peyi Dayiti la. Nan kriz peyi Dayiti ye la, M pa kwè se gaz pou l ta vin monte. E si PM nan li menm li konseye ki bò kote l yo te vle ke li fè plizyè jou sou pouvwa, mwen m panse se pi move desizyon PM nan te ka pran, monte gaz nan peyi Dayiti la. Pa bliye, sou Ariel Henry gaz la te triple e menm kwatriple. Depi lè sa a, gaz la rete lan nivo l te ye a. Jodi a yon pèp k ap soufri kont ensekirite, yo pa ka manje, yo pa ka sòti vake avèk aktivite l, m pa kwè ke gouvèneman sa a te ka pran chans pou l ta mete menm yon goud sou gaz sa a. Olye pou gouvèneman an ta monte gaz la, m kwè ke se desann pou l ta desann li. Pa bliye, tout kote ki te genyen pou popilasyon an travay, Tout zòn sa yo kraze. Faktori pa fonksyone. Pa gen mache nan peyi Dayiti. E si nèg yo ta renmen peyi a vre, menm lè yo t ap fè yon blag, yo pa ta ka di yo ap monte gaz la. Jodi a li klè pou n di popilasyon ayisyèn nan, veye anwo veye anba. Nou pap jwe avèk popilasyon ayisyèn nan pou nèg yo ap maltrete l. Nou pap jwe avèk gouvèneman an pou l ap maltrete popilasyon an. Pa bliye mesye, nou tout se anndan popilasyon an n sòti. Nou tout se nan geto a n sòti. Nou tout se pitit madan Sara. Nou tout se pitit machann chabon an. Enben jodi a li klè. Pou nou lanse mesaj sa a. Pou nou lanse pinga sa a gouvèneman sa a. Malè a yo menm pou yo ta monte gaz la. Pa bliye, nou gen yon ensekirite k ap wonje peyi a. Prèske tout moun ki nan zòn metwopolitèn nan kite lakay yo. Y ap viv nan yon ensekirite. Pa genyen Ba Plato Santral. Pa genyen Ba Latibonit. Ebyen jodi a, pou nèg yo, olye pou yo ta aksantye yo sou sekirite peyi a, nou wè ke nèg yo vle monte gaz. Nou wè ke tout ponp yo, malgre yo gen gaz, Y ap fè mache nwa, pran pretèks ke yo pa gen gaz. Jodi a, m ap bay gouvèneman sa a ki la a yon konsèy. Konsèy m ap ba li, menm lè sa gen pou l fè tout bagay, men pa mete kò l nan bagay monte gaz sa a. E si PM ki la a ta chwazi mete menm yon goud sou gaz sa a, Ebyen se nan moman sa li pral wè kote pèp sa pap jwe avèk moun. Pou ki rezon m di sa? Koman w pral konprann yon pèp ki nan grangou, ki nan mizè, pa gen kote pou l dòmi, l ap dòmi a la bèl etwal, ebyen kounya ou pral monte gaz sou li? Kous machin ki te 25 goud monte a 75 goud, monte a 100 goud, kounya kous machin nan pral 500 goud, kounya lè pou w sot Dèlma pou w monte Lejò w ap peye 500 goud, ebyen jodi a n ap di PM nan si l ta renmen konnen Kolè pèp ayisyen. Kel monte gaz la. E sil renmen pèp la vre. Olyel monte gaz la. Pitol desann li. Pase pèp ayisyen nan sitiyasyon. Efrayime. Nan kot janm wè pèp la ap viv la. Se pa kote moun dwe viv. Se yon pèp ki trè poze. Paske nan sitiyasyon pèp ayisyen ye la, si li ka chwazi rete nan sitiyasyon sa, se paske li vle viv. Ebyen n ap di gouvèneman ki la, pèp la aksantye l sou yon sèl bagay, la a, nan minit n ap pale la a, se sekirite. Pa gen afè monte gaz. Tout sa k dwe fèt la, li dwe o pwofi pèp ayisyen an. Li pa dwe kont pèp la. Pa bliye, lè yon nèg premye minis, ou la Pou veye aske popilasyon lan ap byen fonksyone. Depi dezane, pèp ayisyen nou la ap lamante. Depi dezane, pèp ayisyen ap pase mizè. Jodi a, nou gon peyi kote ke se sèl premye minis lan k ap dirije tout peyi a. Nou pa gen pouvwa egzekitif. Nou pa gen pouvwa lejislatif. Nou pa gen, nou menm di nou pa gen pouvwa jidisyè. Paske ke sa kap pase la, si pouvwa jidisyè te pran responsabilite l, li pa tap rive la. Enben jodi a nap di pè Malik di depi zèmen. Malè! Wal pran nan pyèj sa. Wal moute gaz sa. E si ou moute gaz sa. Pèp ayisyen an ap dòmi nan lari a. Jiskaske ou kite peyi a. Paske nan sa pèp sa ye la jodi a. Menm lè ou ta fou. Menm lè ou ta sou. M pa kwè se gaz ou tal moute sou li la. Ebyen jodi a. Preokipasyon pèp ayisyen an. Li aksantye l sou sekirite. Fòk wout Sid la debloke. Fòk Gran Nò debloke. Fòk tout moun ka vake avèk aktivite yo. Fòk tout mache nan peyi a ouvri. Kwabosal, mache Anfè, mache Salomon, tout zòn anvwazinant yo. Fòk tout moun ka retounen lakay yo. nan sekirite ebyen jodi a nan sitiyasyon pèp sa ye la pa ka gen yon pwoblèm gaz nou konnen pwoblèm gaz sa se anpil presyon sektè prive ap bay pou yo monte gaz la pou yo ka fè bè yo lè n pase nou vizite tout ponp yo nou wè gen yon seri de gwo machin gaz ki la men yo pa mete l nan ponp yo nèg yo ap fè mache nwa e n ap di pèp ayisyen an veye anwo veye anba nou p ap pran nan sa pa bliye. Gaz la te 200 goud, san konbyen goud. Sou Ariel Henry li moute 700 konbyen goud. Ebyen, gaz la pa janm desann. Ebyen jodi a, si kominote nasyonal la li menm, nèg ki swadizan nan pouvwa yo, te vle pèp la ale mye, se desann yo t ap desann gaz la. Chak lè yon bagay monte an Ayiti, li pa janm desann. Ebyen jodi a, n ap bay PM nou konsèy avni pou nou di l nan sitiyasyon pèp la ye la, li pa gen dwa monte gaz la. E si lap pran presyon pou yo fè l monte gaz la, ke l fè pèp la konnen se presyon yap ba l e ke leta pran responsablite l. Pa bliye nan tout peyi, depi leta di yon bagay, sa leta di a e sa pou l fè. Monopòl vyolans lan se nan men leta li ye. E si leta chwazi Koube l anba tout sa yon seri de oligak di, se paske l rantre nan kòripsyon avè l. Ebyen jodi a, n ap di PM nan, si konseye li yo ki bò kote l yo, pa bliye lè yon nèg premye minis, ou gen konseye politik, konseye jiridik, konseye estratejik, yon pakèt konseye, Mwen m panse konseye sa yo ta sipoze di PM nan nan kriz peyi dayiti ye la se pa gaz pou ta monte pa bliye lè w monte gaz nan peyi a se tout bagay nan peyi a k monte lè w monte gaz se se to a ki monte kèlkeswa sa w ap achte l ap ogmante pase gaz la li menm se li ki se yon pwodui trasvèsal li ye depi w monte l tout bagay nan peyi a monte. Pale kote yo chita. Kèk jou avèti mesye. Ebyen jodi a nou di PM Alex Didier Fils-Aimé pran responsablite w paske se ou aktyèlman la k ap dirije peyi a. Ariel te monte l 3, 4 fwa plis. Ebyen nou pa pran menm yon adoken. E konsèy pa m nan desann ni omonte l. E si se presyon w ap pran, fè pèp la konnen men ki moun k ap ba w presyon yo Pèp la li menm, la chache konn kot moun sa yo ye, lal di yo ke peyi a pa pou yo, nou tout se ayisyen, fòk nou viv byen ladan l, fòk nou tout vake avèk aktivite nou, e fòk richès peyi a distribiye avèk pitit tè a. Li grav e gravisim nan minit sa a si gouvèneman an ta chwazi mete menm yon goud sou gaz la, se yon krim li ye. Pou nan sitiyasyon pèp ayisyen ap viv la, PM Alex Didier Fils-Aimé, pran responsablite w, ansanm ak tout gouvènman w lan. E si se sektè prive a k ap ba w presyon pou gaz la monte, al di yo peyi Dayiti pa pou yo li ye, li se pou nou, se nou tout ki dwe viv ladan l, e fò n viv byen, e fò n dòmi byen, fò nou manje byen. E m ap di pèp ayisyen an, sanksyon pa nou an pou n al bay tout nèg sa yo, e nou wè yo. Nèg ki pran pretèks ke yo avè nou, se peryòd eleksyon y ap tann pou yo kapab vin blofe nou, pou yo vin di nou al vote entèl, al vote entèl ap fè tèl bagay, men pa bliye yo pa t janm an favè nou vre. Aranje w pou ou pale a minis jistis la pou l etire tout komisè gouvènman yo lòd Pou tout komisè gouvènman nan tout jiridiksyon peyi a, akonpanye avèk jij depè, si nèg yo vle monte gaz pou al fouye ponp yo, al fè nèg yo kontwole ponp yo, depi ponp yo gen gaz, nèg yo pa ouvri l, arete yo. E depi yon moun ap vann gaz sou twotwa, arete yo. E pa gen moun k ap achte gaz nan men pèsòn moun sou twotwa, gaz se nan ponp li ye. Mèsi bokou.